Jodi an, ou lan men lapolis nan Jeremi, spesyalman ou lan sèvis SDPJ, eske ou ka di popilasyon an rezon prensipal ki fè lapolis arete ou? Bon, men poukisa lapolis arete m, sa m kwè sa vre, se pou sa yo arete mwen. E mwen gen. kelke de moun ki vin travay lakay la. Men se sa fè avan moun nan vin travay avan w antre nan biwo a mwen fè lòt kote e pou m fè ti dyalòg avè w. Mwen di w bò isit la fò w gen kran. Si w pa gen kran w pap kapab travay. Paske w e pa avèk mwen w pral jwenn. Mwen se sèvitè a se mennen m ap mennen w. Lè w rive m di w w ap jwenn yon koulèv twa tèt oubyen yon gwo zarenyen. Se ou menm k ap deside pou w wè sa ke w vle. men gen de twa moun ki vin travay reyèlman vre. E m te di yo, si w pa gen kran, ou pa ka la. Yo di, wi, yo ka fè l. Mwen di, nou ka fè l? Mwen di, pa gen pwoblèm. Mwen di, se nou menm ki deside, ann avan. Mwen mande yo pye bèf, kawonm, e ponyen a, kòd, diven, kounye a pou m mennen yo devan Granmèt la. Lè yo rive, se vre, Genyen k fè erè. Erè yo fè a, lè yo wè mèt la, dyab la, yo pran kouri. Depi l pran kou ou pa resevwa l a pye bèf la ka wonn nan, ou pa bezwen pè. Dyab la ap manje w. Men, genyen anpil ladan yo ki entèlijan, yo gen tan kouri vin kote m, yo pale avèk mwen, lè yo vini, m gen tan rele mèt la pou yo. Swa mèt la ta pot lajan pou yo, oubyen pou l vòlè ta pou yo. Men koulye a la, lè Mèt la vini, li pa resevwa l. Mèt la di, Ebyen, l te gentan touche tè a. Men, Dyab la kenbe yo, yo bat yo, yo souflete yo. E dayè gen moun ki mouri deja nan sa. Depi ou pa resevwa l, ou kouri. Men, depi moun nan gentan vini, nou gentan pale avèk Dyab la. Dyab la gen paspouki pou ou. Men, Dyab la, dèfwa li di pou l sove ou, fòk yo gen yon kòb pou bay. Kounye a, reyèlman vre, kòb la ou bay la. e boule yo fè w boule nan feray la. Ok
Anperè, swivan enfòmasyon ki vin jwenn nou o nivo biwo a, yo di ke tout moun ki vin travay lakay ou, ou toujou gen yon dòz ou ba yo bwè pou kèlkeswa rezon moun nan vini an. Èske ou ka ba nou yon ti eksplikasyon sou sa? Non, se pa dòz, men jan l ye. A la minit ke moun nan vin travay e li toujou gen diven, gen wonm, nou jis fè l pran yon diven. Nan diven an, nou fè l debouche, li fè demann li avèk rès la. Nou di l ou wè boutèy la, diven an reprezante san, boutèy la, kò a reprezante kò moun nan. Li di wi pa gen pwoblèm. Apre sa, nou met yon ti poud blan ladan senpleman. Nou di konsa, a ki lè w vle resevwa dyab la. Ou menm ou di a tèl lè. Si a alepòt lè ou vle resevwa l la. Kounye a nou di w, se a dizè, pa egzanp, nou di w depi l fè nevè edmi, ranje bagay la, e pou n mennen w devan dyab la, kounye a la, reyèlman vre, depi lè a rive, nou ba w fè l, ou pa fè l, bay rive w, e, m p ap ba w manti, genyen de moun vre ki a se viktim nan sa, nan ki sans, se yo menm ki mal fè l, yo wè mèt la, yo pran kouri.